Eeh nap gen ti petit homme vice and friend, macho Ben, aubry black, jado le grand chanteur, ancien chanteur de nemou jean baptiste alors se tout yon pleyad d'artiste kap tout yon pleyad d'artiste kap nan chanpèt alors mwen envite tout audience ou a tout moun kap swiv. An parlan de Radyo Konpa, Radyo Konpa se yon etènite, se yon enstitisyon paske nou la plis olmo prèske trantan depi n ap rann sèvis avèk la Kominite Ayisyèn de Miyami. E nou menm jan nou fè radyo, nou fè radyo yon ti jan diferan. Tankou nou konnen nan Miyami, jan moun konprann radyo fèt trè souvan se jou pou jou moun, men nou fè radyo se pou le ri, lenfòmasyon, ledikasyon, eksetera. Alò, ane sa ankò, nou menm, n ap eseye, nou konnen pratikman ekonomik li, jan ekonomi an ye, jan lavi ye fè jou isi, fòk moun ap chache yon we pou siviv. E nou menm radyo konpa, nou rive nan yon moman ekonomik li, bagay yo vin pa twò fasil pou nou. N ap eseye, Nou fè le mieux de nou menm, men nou toujou bezwen sipò kominote a. Se l'une des raisons ki fè nou eseye òganize sware sa a yon fason pou yon ti kòb antre paske nou bezwen kòb pou nou depanse, nou bezwen kòb pou nou fè sa nou dwe fè pou radyo konpa egalman pou nou menm. Se nan optik sa a nou envite Odyans ou a nan sware a. Nou ta renmen wè tout moun, nou ta renmen wè tout moun vin fete avè nou. E trè souvan, Ayisyen ap tann, e pa Ayisyen sèlman, se lemonn ki konsa. E men lè n di Ayisyen, se paske se avèk Ayisyen nou evolye, se avèk Ayisyen nou ann anviwònman, e nou toujou pran egzanp kòm Ayisyen. Men, tout nasyon gen pwòp pwoblèm pa yo, e lè nou di Ayisyen pa anyen de mal, se paske se Se Ayisyen nou konnen, se Ayisyen nou viv avè yo, se egzanp sa nou gen. Jan m di w la Woupi, n ap eseye òganize sa son fason pou kominote a vin ba nou yon ti pò. Paske trè souvan, moun yo te doute lè w pa la, yo ap di Woupi et on bon atis, Woupi se t on bon komedyen. Se pandan moun nan vivan, pandan moun nan vivan pou ba l kredi, pou vin wè li, si l ap fè yon bagay ou vin patisipe. sa sèlman kapab fèl on ti jan viv pi lontan. Alò upi m la epi m prè pou nenpòt kesyon petèt e jan m di moun yo radyo konpa son etènite e nou la e nous avons fait èv ki va èv nou son enstitisyon e nous avons fait école e radyo konpa nous avons fait école paske ya bokou Ed animatè, Si se petèt nou menm ki te bay opòtinite premye e premye fwa nan mikwo, m pa pral site lè non, paske lè non son bokou, alò m pa pral repete lè non, men gen anpil animatè nou men lè m di sa, nou pa di sa pou chèlbè, pou enteresan, se paske son travay nou fè e nou mansyone l pou achiv, men se pa yon bagay n ap di paske nou fè sa se pou chèlbè, pou enteresan, nou pa gen estil sa, men nou fè sa pou achiv, Paske gen de, gen anpil anpil jounalis, premye fwa yo te gen chans e apwoche devan mikwo, se te nan radyo konpa. E nou fè fi kòm gason. E jiska prezan nou toujou ap travay avèk de jèn. Se ide a, sa sa sa. Nou pa gen lòt bagay nou ka fè ankò, n ap fè radyo jiska lavi oubyen jiska lamò. Radyo egalman televizyon.
Trè byen Obri, e alò Obri kesyon m genyen la a se samdi swa e m konnen se yon jou ki trè enpòtan pou radyo konpa e sètènman pou tout odyans k ap tande nou la a e m reyalize ke gen de òkès a lafich e bon Fredi Top Vice se pas de prezantasyon Fredi Top Vice and Friends e men m reyalize ke gen Matcho Band si m pa twonpe m e m pa konn si w ta vle elabore sou de òkès sa yo men patikilyèman sou Matcho Band ke m panse ke sèten moun ta renmen gen plis enfòmasyon.
Bon, Macho Band se te yon djaz e ki te nan Miyami nan e dan lè zane illiz yo, lè zòn e 86, 87, 88, 89 e e Macho Band fè yon long alu e dan la mizik ayisyèn isi nan Miyami se te lè Macho Band te la se te epòk te gen Magnum e Universel Band E Calma va Brisyon e Twòp Vayb te vin kreye an 86 egalman tou. So e nèg yo fè yon pakou pou mizik ayisyèn lan. Tankou jodi a jan w wè nan Miami nou gen nou Lolok, nou gen Klass, Zenglen, Gabèl eksetera, Disip. Men gen yon lè tou se Macho Band, Twòp Vayb, Inivèsèl Band, Pwofesyonèl.

Men malgre lapui n kèlkeswa sa k ap fèt la n ap toujou nan kasa chanpèt la nou envite kominote a vin bay yon ti love paske nou renmen sa nou renmen lè nan nou an n ap fon ti bagay nou gen zanmi nou avè nou tout moun la ap fete ansanm se sa m ta renmen wè se yon sware damitye e se yon sware dèzami. Fren, kout fren, long time fren etc. Toko Bri se konbe kòb sware a ye epi nimewo telefòn pou enfòmasyon e tikè. Bon se sèlman 20 dola e tikè yo apati de demen yo gen pou yo nan Maxi Sound, nan Music Depot, Noël Record, nan Casa Champêtre la e menm nan e.

Nou move duven nou pou bon moso gaz wi wi wi trop wi dance you know we have fun se sa m ta renmen. Enben ou byen, nou remèsye w enfiniman, epi definitiman randevou a pou samdi swa nan Klas La Chanpèt, epi n ap swete bòn fèt a ou menm epi a tout lekip de Radyo Konpa.